Soupson de koripsyon ki te gen yo vin ranfòse e anpil vwa leve pou di, pandan dènye moman sa yo de 2017 a trè resaman, nèg yo se sa yo bliye yo pa fann nan ona. Se peze yo peze kou ona. Donk si genyen de rapò jodi a ki soti ki konsène ona, rapò dankèt ki gen pou wè ak koripsyon, m p ap ba w manti, y ap trè enterese m. Maten an la. Reginald Robelson Gregory Lubin Guerrier Dieuseul Mwen vle pwofite de espas la pou mwen salye kouraj anketè ULCC yo. Je ne suis pas en train de dire que sa ULCC di yo se pawòl levanjil e ke nenpòt ki Ayisyen oubyen nenpòt ki moun ki gen chans li yo dwe tou kareman di amèn yo fin pale pwen ba. Okontrè jiskaprezan Nou rete konvenki moun ki endekse anndan rapò sa yo, yo gen dwa tou a sa n rele la prezonpsyon dinosans. Men madam mesye, ladies and gentlemen, mesye dam lasosyete, jodi a li sèten gen yon ansanm de moun anndan peyi a Nou pat bezwen on rapò ULCC, nou pat bezwen on rapò de l'ONU, nou pat bezwen des sanctions du Canada, des Etats-Unis et autres poun te konnen se vòlè yo ye. Paske nèg yo fè dè bagay pandan dènye ane sa yo pandan pasaj yo nan tèt leta a e depi ou wè yo ou tou di a misye paka lòt bagay kon gang, misye paka lòt bagay ke vòlè, ke kidnapè. Paske gen de jan non ap site yon seri de bagay, gen de moun kap di w fè de bagay, gen de moun menm ki fè de eksperyans avè w. Donk otomatikman yo di de bagay sou yo, di ah m te gentan wè sa menm. Alò w panse si w pran bagay Kanada yo, sanksyon Kanada yo, sanksyon Etazini, si w pran Loni, si w pran rapò ULCC yo, alò w panse gen de moun yo di ki vòlè la ki etone w? Mwen m pa konn pou nou mesye. M pa pral site men genle moun yo di m ki nan vòlè la mwen menm se le kontrè ki m wè etonè. Mwen menm mwen nan peyi a la map swiv tout bagay monchè. Gen de nèg yo di m ki vòlè la papa. M ta ka sezi wi men genyen ki pa di m anyen. An pou ULCC di m. te gen gabji administratif, te gen kòripsyon nan sena repiblik la, nan legislature ki sot pase la pa egzanp. Kòmsi mwen menm m pral sezi pou sa? Ou panse mwen m pral sezi? M pa konn pou ou si w gen sezi an gaspiyaj. Mwen mwen m pap sezi. E pa di m di. Tout ansyen senatè yo se vòlè yo ye, se koriptè yo ye, kidnapè yo ye. M pa di sa. Se pa di m di tout ansyen depite yo se vòlè yo ye, tout ansyen minis yo e vòlè yo ye, m pa di sa. Men gon pakèt ansyen palemantè la, gon pakèt ansyen minis la, ansyen direktè jeneral la, m pa vle fè sèman men se sèten Se si on jou yo ta gon rapò k soti an favè yo ki di monchè yo pa gen anyen pou wè ak vòlè, yo pa gen anyen pou wè avèk move zafè nan peyi a, se sak tap fèm sezi mwen menm. Donk jodi a la mwen panse ke moun ki endekse nan rapò yo gen enterè pou kolabore avèk lajistis pou pèmèt ke lajistis fè limyè sou sa ki di yo. Sinon. Menm si dosye a ta rive yon kote, li ale nan poubèl, nan tiwa, jan sa abitye fèt, men nan la pèsepsyon, listwa aura retenu ke non w te site nan vòlè. E se sèten papa w pap janm fyè de ou si l ap viv toujou. Pitit ou pap fyè de ou Pase gon tach kap kole nan dol ke non papal te site kom volè machin, non papal te site kom moun ki te detounen lajan leta, non papal te site kom moun ki tap finanse gang. Donk mwen a mon sans, m panse kelkeswa moun ki gen non w site jodi a nan kelkeswa rapo a, nan kelkeswa dokiman ofisyel la, ou gen enterè nan limit pouvwa w ak kapasite w, pou kolabore pou limyè fèt sou dosye sa. Emathan Guerrier Dieuseul, Mwen vle lanse on pinga bay on ansanm daktè anndan sistèm jidisyè ayisyen an Guerrier Dieuseul. M ap pale avèk komisè gouvèneman, m ap pale avèk dwayen tribinal yo, m ap pale avèk jij yo, jij enstriktè yo ki pral gen evantyèlman pou enstwi on ansanm de dosye Nan kad rapò sa yo, m ap pale avèk yon ansanm davoka, Mes chers amis, peyi a ap siveye nou de prè e tous les yeux sont rivés sur la justice pou gade ki sa nou pral fè avèk enyèm rapò sa yo. Poukisa m di enyèm? Paske si m pa twonpe m, depi l'administration du Directeur Général Hans Ludwig Jacques, M kwè yo sou yon karantèn de rapò la. Men, m ta renmen mande nou maten an konbyen nèg yo rive kloure? Konbyen nèg yo rive di li inosan? Konbyen nèg yo rive fè purje pèn li? Konbyen nèg ki te endekse jodi a, yo di n men ki degre de responsabilite l? Konbyen nèg ki nan prizon? Men si n ap gade kantite dokiman, kantite rapò k al jwenn lajistis. W ap wè kanmenm, ou gen kòm lenpresyon ke ULCC ap lave men l su atè. Mwen m pa wè l konsa. ULCC fè travay pa l la. Okontrè, si kòm oeuvre humaine, li gen fay, lajistis nan kapasite l, nan tout sa l genyen kòm arsenal, genyen tout posibilite pou l al apwofondi, pou l al gade Ki sa k di, pou ki sa l di, èske se sa l te ye, e ki degre de responsabilite chak grenn moun ki endekse anndan dokiman yo? Guerrier Duseul, M pale avèk yon zanmi m e nou fè anviwon inè ap echanje. Se yon zanmi ki trè avize. Misye eksplike m ke gen yon politisyen. Ayisyen ki te di ou wè lè w ap vòlè an Ayiti, ou oblije vòlè pou tèt ou, ou oblije vòlè tou pou komisè gouvènman, pou dwayen tribinal yo, pou jij, pou avoka etc. Men sa misye vle di par la. Misye vle di par la si jodi a la. M ap detounen lajan, m ap detounen lajan leta, piske m konnen a nenpòt ki moman van ka vire kont mwen, donk m oblije di nan kòb m ap vòlè yon kantite kòb m ap kite la menm pou m kowonp komisè gouvènman, pou m kowonp yon seri de dwayen ki pral gen pou distribye dosye yo, pou m kowonp yon seri de jij ki pral gen pou enstwi dosye yo e pwobableman pou m kowonp yon seri de avoka tou. Gon seri de dosye la gen de avoka menm ki pare pou sa wi. Talè la ou di a ok fòm kite tèl milyon pou avoka ix se li menm ki gen la vwa ou chapit se li menm ki ka pale nan radyo se li menm ki ka fè bri se li menm ki ka rantre nan konbin avèk yon seri de jij se yo menm ki ka negosye a tèl jij donk se avoka sa pou m genyen yo tou retire lajan olye nèg la pran desizyon pou l pa vòlè konprann byen wi madam mesye olye nèg la pran desizyon pou l pa vòlè li prefere antisipe pou l di ok kòm l ap vòlè kanmenm men l mete yon lajan de kote ou konprann, pou l kowonp tout moun nan sistèm nan, ou konprann, pou l ka minimize akizasyon yo, pou l ka minimize sa yo di sou do l yo. E jodi a la gen yon lòt bagay, nan nèg k ap vòlè nan jenerasyon sa a, yo menm retire kòb pou laprès wi. Nèg la retire kòb pou laprès, swa pou l peye patwon medya pou di patwon medya pa kite misye pale de sa, swa pou peye jounalis tou grand ekout yo pou di konsa pa t kesyon ke w pale de sa oubyen si w t ap pale de li fèmen bouch ou. Oubyen tou, jodi a gen ajans enfòmasyon an liy yo tou pou w jwenn avè moun k ap dirije yo pou fèmen je pou fè blakawout sou yon ansanm de dosye. Donk pinga! pou tout moun sa yo, ke l te moun ki nan sistèm jistis la, ke l te moun ki nan laprès, ki se kòporasyon a lakèl ke mwen menm mwen apateni maten an. Rapò ULCC yo, madam, mesye, mwen toujou di sa e m ap redi l maten an ankò, se la pwent de l iceberg. Sa vle di, sa w wè ULCC di w an jeneral sou moun ki endekse yo, li konn pa anyen devan sa bagay la ye veritableman. Et voilà pourquoi il revient à la justice, ok, pou al fouye avèk tout sa lalwa ba li kòm zouti pou konnen pati imèje aysbèg la ki sa k ladan l e anpil fwa gwo manman koze a se nan pati imèje a l ye pati k anba dlo a se li menm ki gen gwo manman koze a donk sa k fè jodi a mwen konsidere travay ULCC a kòm yn premyè etap yn etap enpòtant Men gon lòt etap tou ki trè detèminant, se etap lajistis la. E sa k fè m sot voye pinga bay komisè gouvènman yo tou, yo voye dosye a ba ou la piga w kenbe l sou biwo w rapidman, fò w fè sa lalwa di, voye l bay dwayen pou dwayen menm chache jij pou distribye l etsetera pou omwen gon selerite nan bagay la. Si moun yo endekse yo inosan, pou larepiblik konnen yo inosan san se pa lajan k bay. Sa se pa koripsyon k fèt ankò nan lòt nivo. Menm jan tou si gen de moun ki koupab pou y al pije pèn yo. Pase koripsyon fè peyi sa twòp mal, koripsyon met peyi sa trè an reta e je l'avais dit, m ap di l ankò maten an. Jodi a m pa vle fè m pòtpawòl ULCC. Men si w byen gade metòd ULCC a, w ap konprann ke lè l fè yon rapò, li fè l apati don pretèks epi l kapitalize sou li, epi l al ankete. Kounye a la, lè l fè rapò a, li voye l bay lajistis, kounye a lè lajistis al eseye gade an pwofondè, lajistis vin rann yo kont ke bagay la plis ke sa yo te panse. M pral ba w yon egzanp. Ann pran ka CAS la. N ap sonje ke pou ULCC te mennen ankèt CAS la, se yon òganizasyon wi ki te fon demand de sibvansyon. Epi lè l al dèyè chèk li, yo di l konsa ke chèk la bay deja wi. Gon moun ki pran chèk la wi. Epi dirijan. Legal òganizasyon pa okouran de bagay konsa non. Epi òganizasyon al depoze yon plent. Men kòman ULCC inisye ankèt la. Donk ankèt la pat vize Madam Tonton oubyen ansanm de lòt moun ou wè ki te enkilpe nan kad dosye a. Kounye a se apati de ankèt ULCC a kounye a la yal rankonte de bagay epi yo met ankèt la a la dispozisyon de la jistis. Jij Wilner Morin sui dosye a e lè sa lal wè bagay. Pa egzanp, nan rapò ULCC a, a oken moman yo pa t di madanm nan te bay tèt li yon seri de frè. Yo pa t di madanm nan te gen yon kantite chèk de sibvansyon li menm avèk moun nan antouraj li ap chanje. Men e lajistis wi ki wè sa. Madanm Tonton sa ki nan prizon, sa yo di mwen k mete l nan prizon an mawon di se mwen ki lajistis. Ou konprann? Yo pa t di sa. Ann pran kesyon bous detid nou sot ap pale talè a. Lè m te vin la, m te di konsa, men ki sa m genyen kòm eleman nan kad yon ankèt mwen fè apati de yon denosyasyon m te jwenn. Enben, menm moun m te site non yo a, yo tout te soti pou manje m wi. Gen moun ki te di m konsa ke gen yon nèg ou site non l la papa misye prè tatou se pou lajan wi. Gon gon moun kap travay nan menm bwat a misye ki te dim fòm trè prudan a misye lèm vin lèm vin di sa la enben jodi a la epa ulcc di 1 fòk ministè afè etranjè a mete misye sou kote mise en disponibilité sans solde kòm fonksyonè e 2 fòk Yo mete aksyon piblik an mouvman kont li, fòk yo pouswiv misye pou krim de konkisyon, pran lajan ilisit kòm fonksyonè nan men moun, epi dezyèman kòm moun ki nan asosyasyon de malfetè, puiske l gen yon Daphne Carpoll ki t ap met ansanm pou pran lajan nan men timoun yo, di y ap fè yo ale Larisi al etidye, alòske se yon bous ki totalman gratwit. Lòt bagay nou te ka pran kòm pretèks. Ann pran Youri Latortue, ansyen senatè Latibonit lan. Dosye manman l, Madam Immaculaa Cantave la, se apati don chèk wi ki t ap sikile sou rezo sosyo yo. Epi ULCC li menm li pran l, li pran l kòm pretèks, epi li di ba l al gade kisa bagay la ye. Epi l pwodui rapò l. Dosye Romel Bell la ankò, se deklarasyon de patrimwàn. misye al fè epi yo estime ke a gen ti bagay ki pa klè lè y al ankete efektivman yo jwenn ke misye fè de fos deklarasyon de patrimwàn wi ki fè yo konnen kisa misye t ap regle anndan ladwàn nan la. M ta ka pran plizyè lòt egzanp. Donk lè ULCC fon travay li fè l apatir don denosyasyon, don plent ou di mwens klamè piblik ou bon kounye a jodi a gen nouvèl teknoloji gen de bagay ki nou ap sikile sou rezo sosyal yo ki vin de rimè ki pèsistant epi ULCC al gade kisa bagay la ye. Kounya nal gade kisa bagay la ye sil jwenn efektivman ya de kwa a avanse paske genyen des irègilarite genyen des anormali gen diz gen dat epil pwodwi rapò li voyel bay la jistis dènye eleman anvan male nan rapò sou deklarasyon patrimwàn Nènèl Cassy ya lèw wè ULCC diw konsa ke on moun on moun detounen on milyon goud Ou menm ou ka sezi Reginald Roberson ou di konsa a ti milyon goud sa ti milyon goud te ye? Ebyen nan kad travay usdc a li wè detournement 1 milyon goud. Ebyen si la justice fè travay li oubyen si w an afè avèk dè juj ki onèt, de komisè gouvènman ki respekte tèt yo, de dwayen ki respekte tèt yo ki pèmèt ke dosye a avanse e l rive nan nivo l dwe rive a, pa etone w lè w al gade w wè 1 milyon goud sa jan m te di l talè a ce n'était que la pointe de l'iceberg. Donk anba se vrèman. On kantite milyon enkalkilab ke nèg sa detounen. Pase m wè gen de moun, lè yo pale de bagay Senatè Cassy a, yo pale de ogmantasyon de 28 milyon! Moun yo di a, m ti kraze monnen monchè, 28 milyon en, kòm on ansyen Senatè ki gen gwo zanmi anndan peyi a. Ou konprann? Men kounye a la, an al eseye gade. Gen sa w ka li a, gen sa w poko konnen an, gen sa w paka li a, gen sa ki di a, gen lè non di. Lè y ap fè n lagè, men jodi a, n ap pran rapò ki konsène Guerrier Dieuseul, ankèt sou patrimwàn Senatè Nenel Cassy. Nou pa bezwen prese moun yo. M pito fè 2 semèn nan rapò, m ap esplike moun yo rapò a grenn pa grenn. Ay jodi a la, san kèl rapò n kanpe menm? Ou konprann? An kèl rapò? Jedi rapò, vandredi rapò, si pa gon lòt gwo aktyalite, yon gwo fè nan aktyalite a, yon gwo bagay, lendi rapò, madi rapò. N ap bay moun yo rapò. Ou konprann? Gade, a defo de rapò. Nasyonzini an rapò entènasyonal la, nou menm nou nan pwodiksyon lokal, n ap ankouraje rapò nasyonal. Ase gen moun ki te joure m ki di m yo konsevwa sa trè mal, kòm Ayisyen m ap ankouraje blan k ap fè rapò sou konpatriyòt pa konpatriyòt mwen. Enben, ok, m fon kanpe sou Nasyonzini an kounye a an pwodiksyon nasyonal m kanpe. Kòm se ULCC, se yon enstitisyon lakay, mwen menm se sou li m kanpe semèn sa. Semèn sa m kanpe an kèl rapò? Ann al eseye gade Guerrier Dieuseul trè rapidman Et malerezman se sèl li nap gentan pran demen nap vin sou lòt yo pa enpè gèrye ok nan rapò ankèt sou patrimwàn senatè Nenel Cassy a alò pou pou moun yo konprann pase mwen se sa m vin fè gen nouvèl yo men gen konpreyansyon nouvèl yo pase mwen m pap baw manti mwen menm pou m li rapò sa m poko fin li tout non pou listwa e pou laverite men omwen m li 4 rapò li pran m 4 èd tan. nan lannwit lan. Ou konprann? Sa vle di m pa dòmi. Ann ale. Pou w konprann rapò ankèt sou patrimwàn Senatè Nenel Cassy a, fòk ou retounen an 2018. Ki sa k te pase an 2018? An 2018, enstitisyon ki rele ULCC a, Unité de Lutte Contre la Corruption, li te reyalize yon ankèt sou detournement yon cargaison de mazout ki te evalye a pli de 500 mil dola vèt kon po e on stòk diri ke Japon te ofri oubyen te bay peyi a, pa ofri, je dirè te fè kòm don a Ayiti. E nou konnen lè diri a vin jwenn peyi a, sè le bmpad ki chaje pou monetize l. Pou le sitwayen lambda k ap tande la maten an ki pa konprann sa yo rele monetize a, men ki sa l ye. Japon fè n kado diri a, epi bmpad li menm li la pou l vann diri a, e lajan sa yo pran l kòm lajan leta pou yo. finanse yon ansanm de pwojè. Pa egzanp, gen plizyè lekòl k ap rekonstwi la, plizyè lise, ke l te lise di san senkantennè oubyen lise Mari Jàn, se lajan bmpad la k ap finanse l. Men lajan sa e pa pou bmpad li ye, se de lajan nou fè apati de don diri ebyen Japon ban nou. Ebyen kisa Yo konstate, gon mesye yo rele Patrick Norame. Aktyèman la misye pa nan peyi a. Yo estime pandan misye te direktè jeneral bmpad la, misye fè wout kwochi, sa pa kab rele m lè sa monchè, misye fè wout kwochi avèk Yon kargezon mazou ki te evalye a pli de 500 mil dola vèt epi yon kantite diri. Lè yo fè ankèt la, yo jwenn efektivman ke nèg yo pa inosan. Lè m di nèg yo, m ap pale de direktè jeneral la, Mesye Patrick Morame, Norame padon, epi son direktè administratif alepòk ki te Evans Lene. Tou lè 2 te endekse nan rapò sa Guerrier Dussel. Yo te endekse pou anrichisman ilisit pou blanchiman de zavwa. Mentnan, enfòmasyon ki vin jwenn ULCC, e se pa ansyen senatè Nenel Cassy ki pral di le kontrè, sè ke moun ki te rekòmande, tande byen wi, Gregory Lubin, ki te rekòmande Norame, Pou djòb la, li rele Nenel Cassy. Kounye a la, sur cette base, sou baz de ces enfomasyon ke ULCC obtenu, Izen Byen al al gade. Kòm se misye ki te rekòmande Patrick Norame, e Norame sa li endekse nou rapò dankèt ki di li detounen lajan leta o nivo di BMPAD, bay al gade tou kisa patrimwàn Senatè Cassy ye dan lentèval. M pa konn si w konprann Reginald Robelson Grégory Lubin. C'est ainsi que ULCC moute ekip anketè li epi y al founi je gade. Ebyen nan kad ankèt la madam mesye, komisyon ankèt ULCC a li al chache des enfòmasyon sou.

Yo te mobilize pou al gade èske yo kapab idantifye byen ke Mesye Cassy genyen oubyen byen ke madanm ni genyen ke l pa ta deklare nan kad deklarasyon patrimwàn ni an. Ebyen, enfòmasyon ke ULCC jwenn, madam, mesye, enfòmasyon.